2022 prèske fini e m gen enpresyon ke se avè mwen ye la. M resi klè tout bon vre sou sa m vle fè avèk ane an. Sensèman, se jis an septanm 2022 ke m te resi kòmanse gwo objektif ki rezone ak nan mwen e ke m fè efò chak jou pou m atenn. Nou sonje kèk nan objektif mwen yo ke m te pataje avèk nou nan kòmansman ane an? Pi fò nan yo, m te kite yo nan wout. Genyen ke m te abandone paske m chanje epi m pa t gen enterè pou yo ankò. Pou kèk menm, lavi te senpleman fè afè pa jan l vle e m te oblije redirije fokis mwen sou lòt bagay. Sa pa t ap etone m si se pa sèl mwen ki te nan sitiyasyon sa. Fikse objektif epi atenn objektif se 2 nivo challenge diferan. Men malgre sa, m pa ta anvo abandone e m pa ta vle w panse ke laj ap monte men w pa janm regle anyen serye alavou. M fè videyo sa jodi an pou m fè yon ti pale de evolisyon objektif mwen pandan 9 dènye mwa sa yo e de kijan, malgre m pa t vrèman rann mwen kont de sa toutan, pwosesis lan te an mach e li te merite ke m te fè l konfyans. Mwen se Luz André Cadet e ou nan Le Lundi de Luz. Byenvini! M te gen 4 gwo objektif pou 2022, epi plizyè lòt ti objektif ki te vin kreye pandan jou yo ap pase. Lè m di gwo avèk ti objektif, m vle di objektif a lon e mwayen tèm epi objektif a kout tèm. Nan 4 gwo objektif mwen yo, M rive atenn 2 sèlman. Wi, kèk moun ka di ke se ne pa si mal, men sa te pran m plis tan ke sa m te planifye e gen anpil lòt objektif apre sa ke m pa t rive atenn. Pa atenn objektif mwen yo jan m vle yo te pafwa fè m santi ke m la, m ap sibi lavi an, m pa pran inisyativ. Ouh! Nanpwen bagay ki ka kraze moral ou konsa. Se jis an septanm ke m te vrèman santi lavi m ap pran yon lòt direksyon tout bon e m te santi m o kontwòl. Poutan, sa pa vle di se fè m pa t fè ankenn efò pou m avanse jan m vle a pandan 9 premye mwa yo non. Se tou senpleman ke m potko janm ka jwenn rezilta jan m te vle an paske lè a potko rive petèt. M vin reyalize tou ke nan kòmansman ane an, m te fikse tèt mwen objektif san m pa t vrèman santi dife pasyon an k ap boule m. Objektif mwen yo te konte pou mwen wi, men yo sanble pa t konte nan nivo pou yo anpeche m dòmi lannuit. M gen enpresyon ke nan yon sans, se plis pou m pa t rete san m pa fè anyen, pou m pa t kite dezòd ak parès antre nan lavi m, ki fè m te bay tèt mwen objektif m te genyen nan kòmansman ane an. Men, franchman, pito se konsa. Paske se nan eseye atenn objektif sa yo tou ke, tou dousman, m te vin ranpwoche m de yon seri de evènman ki te vin pouse m fikse kokennchenn objektif ki mete anpil eksitasyon nan kè m nan moman. Objektif septanm nan, m ka di ke li diferan de sa m te prevwa pou 2020 an, pou 2022 an. Poutan, se li kap reyalize la. Ouff, m ta anvi fè yon video pou m pale nou de objektif sa. Ooh! Ou kontan tou koukyan? Men, eske sa vle di pil efò m te fè sou objektif inisyal yo pandan mwa pase yo pa itil anyen? Pa ditou! M rete kwè ke pil efò sa yo kontribye nan rapwoche m pi plis de moun mwen vle an, e yon jou, si objektif sa yo toujou enpòtan pou mwen, m ap wè ke m ap atenn yo, e se ap an pati gras a efò kòmansman 2022 a. Epi, se pa sa sèlman, efò pou lòt objektif sa yo te dousman redirije m vè objektif ki met eksitasyon, espwa ak lajwa nan kè m nan moman sa a. Se te nan eksperimante ke m te dekouvri yon chimen kache ki te ka enterese m e petèt ke sa pa t ap janm ka rive si m te chita balafrenyen ditou. Finalman, m byen kontan de direksyon objektif mwen yo fini pa pran e m rekonesan paske m te pasyan ak tèt mwen. Pwosesis la li te ase long e li pa t dewoule jan m te prevwa, men li fè kè m kontan e li bon pou mwen jounen jodi an e se sa ki konte. Brèf, leson an se. Sa ka pran tan pou objektif ou yo reyalize, ou ka ap fè efò poutan ou poko ka wè pwogrè epi ou gen enpresyon ke efò yo pa vo anyen. Pa al kwè sa. Ou ka sezi wè jan yon bon jou tout bagay mete yo an plas. Bon, se pa nan yon jou non sa ap rive. Ou te senpleman pa p wè pwogrè ki t ap fèt tou dousman yo, se lè rezilta a tonbe ke w ap remake avansman ou fè paske ou jwenn fidbak. Epi dezyèmman, pafwa ou ka ateri nan yon bon plas ki totalman diferan de sa w te met nan tèt ou an, men li stil bon pou ou e petèt menm pi bon ke rèv inisyal ou te genyen an. An konklizyon, chema w te trase pou tèt ou an, ou p ap fòseman suiv li tou dwat. Pafwa, pandan w sou chimen an, w ap jwenn ti wout akote ki enterese w e ki ap mennen w lòt kote. Sa konn rive ke ofinal, ti wout akote yo, yo fò retonbe sou premye wout lan. Men pafwa tou, ti wout yo ka mennen w sou yon wout ke w pa t menm vrèman imajine okòmansman, ki diferan de sa w te trase a, men ki bon pou ou kanmenm. Tout sa, se pou m di w, kontinye fè pwosesis lan konfyans. Depi w kontinye met efò, yon jou kanmenm, ou ap rive swa kote w te vle depi nan kòmansman, swa nan yon nouvo kote ke w pa t konsidere, men ki bon pou ou anpil. Menm si se ti pa, ti pa, ti pa, ret kwè ke ou gen pou w rive. Menm si lè w fin rive, ou pral vle ale pi lwen paske on èt imen. Ret konfyan, kontinye fè efò. Fè ajisteman, chanje, oswa abandone kèk bagay ki ka sanble nesesè. Kwè nan pwosesis la paske yon bon lè, ou gen pou jwenn rezilta kanmenm. Mèsi anpil paske ou te gade videyo sa. Ou pa ka imajine a ki pwen m kontan ke finalman lè Lundi de Luz resi tounen. Mèsi pou sipò toujou bay e mwen vrèman apresye sa. M espere wè nou nan pwochen videyo. Mwen menm avèk Kokyòl nou di nou bay bay!